Mes frères, mes chers amis, sou pawòl sa yo nou salye nou tout aprè midi a. Nou gen privilèj ankò pou n kapab ansanm pou n kapab reflechi sou la parole de Dieu. Nou vle eskize nou oprè de ou menm ki t ap tann videyo nou an samdi pase, malerezman nou te anpeche. Nou pat kapab la. Men jodi a nou bèl e byen prezan avèk ou pou nou kapab pataje seri refleksyon nou yo. Nou kontan ou la avèk nou, sa depan de lè ou pral gade, tande videyo sa a, e nou si e sèten ansanm n ap fè travay la, n ap pataje li avèk lòt moun ki pa ko konnen Nouvèl la, fè ou konnen mesaj sa a, ki bay ou konnen responsabilite sa a ke yo genyen anvè lòt sanblab yo, mwen menm avèk ou ansanm nou dwe fè li. Nou vle di ou ke pawòl sa yo se pawòl Salmis David. Nou konnen David nan tout tan ke l t ap viv sou tè la, li te fè Bondye anpil konfyans. Li toujou kwè nan Bondye. Rete toujou panse Bondye se fòs li. Toujou panse Bondye se sekou li. Bondye se apui li. E lòske l gen pwoblèm li, li panse pa gen lòt kote l kapab ale, sinon devan Letènèl. E se sa k fè ke l toujou pote plent li yo devan Letènèl. E l toujou si e sèten ke Bondye ap reponn avèk priyè l yo. Sa fè ke mwen menm avèk ou, apremidi an, nou gen posibilite. Pou n fè pawòl sa yo pawòl pa nou, pou nou medite sou yo menm pou n repase yo nan lavi nou, de tèl sòt ke lòske Bondye kapab reponn avèk rekèt nou, reponn avèk bezwen nou, reponn avèk demand nou yo ke nou pote ba li menm jan avèk yon plent, enben nou va gen asirans, menm jan li te konn reponn David, nou menm tou li gen pou l reponn nou. Pa bliye, mèdam e mesye, frè e sè, David ki te yon òm ki te konn ap fè sa ki mal pafwa devan zye Bondye, men lefètke li te yon òm ki te renmen repanti, pran konsyans de eta l, e plita Bondye pral fè deklarasyon sa de David pou l di ke twouve nan li lòm selon kè l. Donk, nou wè nan vèsè premye nan Sòm 143, David di, Etènèl! Écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. M ta vle poze yon kesyon a ou menm ki ap gade, tande apremidi a video sa, se a kiyès ou adrese plent ou yo? Se a kiyès ou adrese siplikasyon w yo? Se a kiyès ou adrese w lòske ou gen pwoblèm, lòske w an difikilte? Lòske moman yo parèt twoublan pou ou menm, se a kiyès ou adrese l? David, non sèlman li adrese l a Dye, men li gen konfyans pou l di Bondye, Egzos ma, egzos mwa dan ta fidelite. Bondye se yon Dye de fidelite, se yon Dye de jistis, Bondye se yon Dye ki toujou prè a reponn. a rekèt pitit li lòske yo adrese a li menm. Donk, mwen vle fè w konnen apremidi sa a, ou gen pou devwa, lòske tout bagay yo pale de mal, anpi, pou ou menm, lòske ou soti bagay yo pale devan, dèyè, pou ou menm, lòske bagay yo tèt anba pou ou, ou gen yon sèl moun pou adrese l, li se Jezi, Bndye Toupuisan. Li se Jezi, le gran venkè, le gran souveren, le gran achitèk. Jezi se le gran kapitèn ki pa janm pèdi batay e ki toujou prè a ranpòte laviktwa. Medam e mesye, frè avèk sè m yo, menm jan David te fè Bondye konfyans, ou menm tou bezwen fè Bondye konfyans. Menm jan David te konfye li nan Bondye l konnen ke se li ki kapab, Sekoure li nan moman difisil li yo, enben nou menm tou, nou bezwen fè Bondye sa konfyans. Se sa fè nou pral di ke Mon esprit est abattu au dedans de moi, mon coeur est tout troublé dans mon sein, je me souviens des jours d'autrefois. Eske ou menm tou, pa gen de moman ki difisil ke w ap fè fas avèk yo? Lòske w pa wè tout bagay ale mal pou ou pa wè ni devan ni dèyè, lòske tout moun vire do ba ou, lòske tout moun kont ou, èske w panse avèk jou lotrefwa yo? Èske w panse kòman Bondye te konnen fè wout avèk ou, kòman L te konn delivre ou fas lènmi w yo, fas moun ki leve kont ou yo, kòman L te konn pwoteje ou fas advèsè w yo e kòman L konn ba ou laviktwa? Mwen vle asire w, frè m avèk sè m, mwen vle asire w nou chak k ap tande e gade la a, pou m di nou ke Bondye, li se Dye ki toujou reste fidèl anvè pitit li. Li pa janm fè defo e li pa janm an reta. Li toujou prè pou l fè entèvansyon l yo a lè ke li dwe fè l yo. Ann fè l konfyans, ann kwè nan li, ann aji fwa nou nan li menm. Otan make, otan voule, l ap reponn avèk siplikasyon nou yo. Mwen vle ankouraje w, ou menm ki pa ko abòne w avèk chanèl sa a, ou menm ki pa ko pran chans ou pou w distribye, pataje Bòn Nouvèl la avèk sa yo pa ko konnen l, an n fè l kounye a. Sa vle di a se chans pa m, se chans pa w. Se tan pa m, se tan pa w. Pou n kontinye fè l kounye a. E lè Mèt la va rekonpanse, Nou chak ki te fè yon travay ki byen, nou chak ki te fè yon travay poli osèvis sanblab nou, osèvis pwochen nou, osèvis moun ke L mete bò kote nou, pou ke mwen menm avèk ou, nou va pami moun ki te fè travay sa a, e Bondye va rekonpanse nou. E youn nan pi gwo sousi ke Bondye gen pou chaken de nou, se ban nou lavi etènèl, e lavi etènèl sa a depan de mwen avèk ou, jan ke nou pran akè destine nou. Nou konte sou ou ke w ap pataje videyo sa avèk moun fèw konnen ni e kòman l ka rive pi lwen e travay sa se travay pa m travay pa w mwen salye nou tout trè chodman nan lè dou presye non de Jezi Shalom mèdam e mèsè.